Nou fout banm kob la nou fèm achte zam avèl ankò nou banm kob la. Medam se mesye Babekyou lanmè pa sere kras ebyen lage premye minis ayisyen an Alix Didier Fils-Aimé nan kouri lage gouvènman nan kouri rete la nou pral tande koze nan peyi dayiti ebyen peyi sa pap janm soti kote li ye la a tout otan se jan de moun sa yo kap dirije ebyen ayiti ap toujou rete nan ensekirite e se toujou ti mesye viv ansanm yo kap dirije paske se menm leta sa ki pou ta retire peyi a nan sal ye a se yo menm kap kontribye kap alimante geto yo yon fason aske pou yo kapab prolonje reny yo solidifye pou vwa yo ebyen medam se mesye m pral envite nou tande tout son sa kote kantite lajan neg yo bay babekyou. e pou l kapab fè silans e pou l kapab fè yon lapè, lapè pèpè ebyen eh menm lajan sa a se lajan sa a k ap achte bal, k ap achte minisyon e pou kapab e e destabilize peyi a medam se mesye tout detay tout enfòmasyon n ap tounen. Pawòl anpil la fini, chèf gang Babekyou konfime Ew pral tandel tout a lè kote Babekyou konfime ak pwòp bouch li ke konsèy prezidansyèl la ak Alix Didier Fizeme pouvwa an jeneral bal lajan, bal gwo lajan pou dosye lapè ke nap gade atè a la. Si w potko kwè ke Babekyou resevwa lajan nan men pouvwa, si w potko dakò, ke pouvwa li peye Babekyou ebyen ou pral tande sa nan bouch li kote li fè deklarasyon an e konfime ke pouvwa yo dekese lajan voye ba li. Ann tande, ouvri zòrèy ou pou tande koze sa ki anvayi entènèt la la aktyèlman, Babekyou finalman konfime enfòmasyon sa ke pouvwa a ba li lajan. Medam e mesye, ann tande detay e touswit aprè n ap kapab kontinye nan lòt dosye ke nou genyen. M fout bezwen lapè. Mwen fout bezwen lapè nan peyi a. M fout komès zam sa a. Li nwi m. M ta fout voye plis timoun lekòl. Bon lekòl ap ouvè nan mouda m. Nou fout banm kob la nou fèm achte zam avèl ankò mwen vin konprann sa m vin konprann sa nou nou banm kob la epi nou fèm achte zam a bal avèl nou metem nan sitiyasyon poum toujou nan nesesite zam a bal mesye Jèz ou mèt koupe pati sa mwen mwen di ankò an Ayiti nou fout banm kob la epi nou metem nan sitiyasyon poum achte zam a bal avèl nou pap janm kitem regilarize sitiyasyon m. Nou pap janm kite m regilarize sitiyasyon m pou m pa ta gen avi de rechèch dèyè m, pou m pa gen operasyon lapolis k ap fèt dèyè m. Paske si nou fè sa, a kòb la kounye an, kòb nou ban mwen la pou m oblije achte zam a bal avè l, kounye a m pral oblije nan tonbe fè lekòl nan zòn nan, m pral kòmanse fè kay pou moun rete. M gen pwojè pa m k ekri. M gen pwojè m pou m konstwi kay pou moun ba Dèlma. M gen pwojè m pou m konstwi kay pou moun anba Dèlma. Kounye a nou ban m kòb la epi n ap nou nou epe m ap achte zam a bal avè l ankò paske nou mete m nan sitiyasyon pou m ilegal kote ke m toujou konn lapolis ap vin dèyè m, mwen toujou nan nesesite pou m gen zam a bal. M fatige a vi sa. M fatige. M fatige wè moun ki sanble m ap kouri kite kay yo tou. Pouki malere ap mouri paske malere nou soumoun nou visye gade ou tèlman sòt malgre map pale lè ou poko konprann sam vle di toujou e kesyon tèt anba m konprann sak fè nou fè masisi pou Timberland nou fè masisi pou iPhone nan wè vye kesyon tèt anba ou vin poze pouki se malere paske nou k fout nan fè brigad paske se nou kap tande Morvan. Nou pa poze tèt nou kesyon, yon nèg ki kache madanm li ak pitit li lòtbò, li kache menm frè l aletranje, epi se nèg sa k ap mete nou devan pou nou vin atake moun. Mwen di moun Dèlma 19, pa gen atak k ap vin fèt sou Dèlma 19. Moun Site Okay, pa gen atak k ap vin fèt sou Site Okay. Moun Site Jeremi, pa gen atak k ap vin fèt sou Site Jeremi. Men si nou pèsiste. Ap mete tiye moun ki sòti nan zòn viv ansanm yon lè chak nèg ap fache 25 jeneral ki nan viv ansanm a 50 sòlda pou pi piti nan yon sèl bò epi nou pral gade kisa bò a gen nan trip li epi nap konn kòman sa ap fini. Zèf yo ap wach manman pou tout moun. On jou m gen pou m ba la. 25 jeneral sa vle di 25. Nou gen moun ap chache m sou rezo a map kwaze bra m yon kote m pap janm pa. Tann 2 enstitisyon an kòmanse ap mare moun. Bann vòlè! Lap fout vann zam a bal non peyi. Nap kwoze bolet sou do nou. Sa fè m mal kòm yon moun ki pot lapolis nan sanm. Men ni polis nasyonal dayiti. M pa janm retire l malgre tout bagay. M pa janm retire l. Epi map gade nou kap vann zam a bal nan peyi a. Nap fout ba yon pèp manti. Wi vòlè w vin anba live mwen vin ekri apal fou papa chat vòlè moun e moun pral sim pa swiv kòmantè jem grann yp tonbe sou li yon dènye chen sal ki vin anba live la map fout peyi sa yon kout men mwen menm mpa moun ki kache bounda m aletranje kap vin dim mpa moun ki fout kache bounda m aletranje kap vin dim. Okap bay kout men, epoutan manti se sou rezo sosyal nap fè lajan. M pa moun kap fè sa. Nap vann zam, nap vann bal nan yon peyi, nap fè kidnaping nan yon peyi. Nap kidnape moun pou l bay mnèg nap rele bandi yo kenbe. Bon.
Bon. M fout viv nou! Nou tout nan kontak a nèg yo! Nou tout ap pale avè yo! Nou preske fè yo touye m la! Nou fè yo pè m! L ap di yo m pale twòp! Gen bagay n ap regle avè yo pa kite Babekyou okouran!
Tande byen! E yo pa mete m okouran vre! Yo pa mete m okouran yo kòmanse pa mete m okouran! Hum! Yo pa metem o kouran ankò. Yo pa metem o kouran paske nou di yo may mwen kap denonse yo. Nou di yo se mwen ki pa bon an. Fòm mouri. Nap fout negosye avè yo. Jodi a e pou peyi a kout sa yo Moun kap mwen se lapè m bezwen Gon se konsyans ki te mete m nan goumen Map kontinye goumen Kounye a nou pral fè goumen yon lòt jan Jan Soy Elmeyòl sot di l lan Jodi a si tout bon e se sa anbasad amerikèn gentan santi l pè l wi Si tout bon tout pèp ayisyen fon sèl avèk viv ansanm ebyen nou ka nou ka kounye a di e ke moun sa yo ba nou peyi nou wi men pa bliye se strateji goumen li ye si lal mande moun sa yo ba nou peyi nou kounye a ebyen kounye a sa yap fè kounye a yo pral legalize brigad la pou yo fèl goumen avè nou epi nou peyi ki gen moun sal tankou Pierre Esperance li fasil pou yo fèl pou yo pou yo pou yo fè tout bagay kont ou.
Désir map tou nan barbecue men panse la e barbecue mwen ba men men li klè e barbecue konnen kan men tout nèg ki chèf gang yo konnen kan men jou yo konte men men men men kòm si nèg a fè 2 3 4 5 6 ans ba konnen 10 ans nèg a konnen jou l konte panse li klè men barbecue misye deside pale. Bon la pale lontan hein. Barbecue ap pale lontan. Men ou wè dènye tan sa yo, Barbecue gen yon enèji lap degaje. Lap degaje nan sa lap di yo. E fòn, fòn, fòn trè, fòn fè trè atansyon, trè atansyon avèk sa. E pa inyore anyen ke Barbecue di la. Pa inyore anyen kòm vi nan sa Barbecue ap di nan videyo yo. Barbecue nan sitiyasyon de non retou, m vle konn sa. Barbecue nan sitiyasyon de non retou. E tout nèg, swa ki nan sektè prive, ki nan klas politik, yo tout ta renmen jodi a Barbecue mouri. Yo tout ta renmen Barbecue mouri paske depi yo pran Barbecue vivan, misye ap pale twòp koze. E yo konn sa. Yo konn sa! Yo konnen sa! E sa k fè Babekyou, je toujou di an, se yon bourad wap bay peyi an, bal bourad la nèt! Site non yo, se vre gen de non site, menm si yo sèten, gen lòt non poko site toujou. Gen 2 nèg nan oligat kowonpi yo ou pa site non yo. Gen 2 nèg nan phtk e joveneli sa yo ye yan mateli ekip lavalas tout sa yo gen 2 non ou pa site ou dwe site toujou babekyou. Paske yo ankò vivan menm lè ke yo pa ta an ayiti men yo ankò vivan. Paske ou di klèman ke wap kraze sistèm sa. Sistèm kap voye zam anndan geto an, wap kraze l. Wap kraze komès zam nan, wap kraze komès katouch lan. Wi nou dakò avèk sa. Paske si e te lekòl pwofesyonèl, si e te lekòl klasik, si e te metye ou pa ou di m, si e te kouman faktori, si e te izin, si e te sa yo te pote anndan geto yo, li tap bon.
Alix Didier Fils-Aimé anonse li dakò pou yo kraze fòs misyon miltinasyonal la pou yo transfòme l an yon fòs de represyon dè gang. Sa vle di nou kapab tande apati doktòb ke ti mesye Kenyan yo fè valiz yo yo rantre lakay yo dayè li te lè l te tan pou yo te rantre Ke sa yo tap regle. E pou yo transfòme fòs la an yon fòs sovaj ki vin goumen sèlman kontre gang. Men, sa ki enpòtan nan diskou Annik Didye Fizeme a, se paske Annik Didye Fizeme di, si yo pa konbat gang yo pap ka gen eleksyon. Inik kondisyon pou gen eleksyon se konbat les gang konbyen fodra til de tan pou konbatre les gang pa bliye gouvenman sa li gen plis ke 16 mwa ap pati sou 17 tyèm mwa yo nan tèt peyi a. Yon kout bal pa janm pati. Nou tande deklarasyon Pierre Esperance sou skandal ki rive nan sant vil Pòtoprens samdi a. Kote gen plis pase 10 moun ki mouri andan kamyonèt apre yon dron kamikaz te fin tonbe sou li. Lapolis d'une part deklare ke son kamyonèt ki tap transpòte gang. Men manb nan popilasyon an di se yon kamyonèt ki tap asire transpò an komen. Mabouya tèt anba, ou pa konn kiyès ki mal, ou pa konn kiyès ki femèl. Yon lòt bò, genyen Alix Didier Fils-Aimé ki kwè yon fòs de represyon dè gang kapab fasilite yo restore lapè ak sekirite ki se zouti endispansab pou lòganizasyon de eleksyon. Antretan, gouvènman an montre l pèdi. Antretan, gouvènman an montre l pa la. Antretan, gouvènman an pwouve li pa gen anyen l gen kontwòl li. O nivo de popilasyon an, pa gen kenn moun ki fè Leta konfyans. Popilasyon an pa fè Leta konfyans. E li enpòtan tou pou n mansyone, andeyò de konpòteman, Alix Didier Fils-Aimé genyen kominote entènasyonal la li menm tou, li pa janm rate okazyon pou l pase Ayiti nan tenten. Gen yon fanm se li k premyè minis nan peyi Trinite e Tobago, peyi Trinidad. Madanm sa li deklare li te chita pale avèk mesye Lando Yon wo grade anndan Depatman Deta peyi blan Meriken sou sitiyasyon an ann Ayiti. Yo di yo pral mete yon biwo spesyal anndan Loni ki dwe okipe l de sitiyasyon Ayiti a. Men menm lè m ap li korespondans madanm premyè minis peyi Trinidad la mete deyò, m panse se t on koze serye l t ap di. Jiskaske pèp ayisyen konprann solisyon pou soti Ayiti nan sa li ye la, menm pandan map di w sa je souri paske je sè ke je di la verite, je sè ke mon discours il est haïtien, solisyon an li pa ka entènasyonal, solisyon ki pou wete Ayiti nan sa li ye la, elle doit être haïtienne. Nou ka mande etranje yo vin asiste nou, men desizyon an se nou pou pran l. Lè w wè Alig Didye Fizeme di fèk yo transfòme fòs la an yon fòs represyon de gang, men fèk ou ta mande l kote UTAG? UTAG se Unité Temporaire. Ki la pou trak e pou trake gang wi. Kap batay kontre gang wi. Sa di utag pa gen mwayen. Utag pa gen mwayen. Konya Didier Fils-Aimé li bliye si nou gen lapolis. Bon gade, poukisa nou blije gon minis defans?

Nèg la konnen lèl antre nan lame se pa bonbon lal manje non. E aprann lal aprann goumen poul defann peyi a e surtou on a une urgence de l'heure. Men eske n konnen si leta sa te vle rezoud pwoblèm nan depi lè CPT a monte li tap restore li tap reinstitue lame e a travè restorasyon lame a mwen ba nou garanti sa. Atravè restorasyon lame a mwen ba nou garanti sa, leta a tap gentan mete yon 3, 4, 5 mil jenn fanm ak jenn gason, byen fòme yo, e menm ta gentan voye yo al pran fòmasyon o Brezil, aletranje pou vin konbat gang. Men leta a pa vle konbat gang lan. Konbyen font-il de fwa pou m repete nou ke gouvènman ki la se li ki parenn gang yo, se li k papa gang yo, e li k manman gang yo, e li k ap bay gang yo tete. Pierre Esperance malgre lui gen yon deklarasyon l fè fèk nou ta onèt. Pierre Esperance di mezanmi, si nou osi konpetan pou n lage yon dwòn sou yon kamyonèt konsa, kiman fè lòt jou nan karavàn chèf gang Kris la ki t ap soti Kafou pou al jouk Kanaran lakay Jeff Gwo Lwa, Poukisa dron kamikaz yo pat tonbe? Ebyen Pè Esperans pale d'un utilizasyon selektiv dè dron a charj kamikaz. E la il a rezon. Nèg yo seleksyone ki kote pou dron yo tonbe. Dron yo pa janm tonbe vrè kote pwoblèm nan ye a tout bon. Sa vle di nou wè nou mèt vin avèk yon FRG, Force de Répression des Gangs, li pap janm chanje anyen. Gade Mesye Kenyen yo nou te di sa deja lè yo vini wololoy wololoy gang te kòmanse menm kouri. Ou son pastisè kenyan. Se leta ayisyen kap sitire gang lan paseke gang lan fèl byen sèse ki fè men menm mwen di nou wè la dwann si pèp ayisyen pa kòmanse mache pou al fèmen la dwann pa boulel non pa boule anyen anndan dwann nan menm yon fèy papye fèmen sèlman. Paske se lajan dwan nan leta genyen ki fè lap ranse, ki fè lap vòlè. Si peyi a kraze mesye dam, Ayiti kraze. Leta pa vle fè anyen pou sekirite kapab retounen nan peyi a. Men leta kwè a travè dwan. Nou pa wè bilan la dwan ap bay tout jounen. Pou sèlman mwa out la se anviwon 13 milyar de goud wi la dwan di li fè kòm resèt wi. Sa di nou pa ka monte yon plan, nan 13 milya sa nou pran 5 milya, kòm nou di priyorite nou se sekirite, ebyen nan 13 milya sa, pran mwatye ladan l, pran 6 milya 500 milyon, pou nou al konbat gang. Gade, pa gen kenn fòs entènasyonal ki pral vin mouri la pou nou. Se lajan yo konnen ki gen nan bagay la yo vin fè lajan. Parleman an boule. Lakay premye minis lan ensandye. Lakay tout politisyen pa gen menm yon branch bwa k kanpe. Popilasyon an anraje nan lari a depi yè swa, yo fout dife nan paleman an, yo fout dife nan tout biwo leta! Yo kraze sistèm nan! Sa m di nou la se pa an Ayiti non, sispann reve. Se o Nepal. Gouvènman pran yon desizyon, moun moun kap denonse sou rezo sosyo, li di se ben nou ben, li fout fèmen rezo sosyo yo. Ebyen la jenès nepalèz di se se se twòp atò. Men an Ayiti lè w tande anpil nèg ap denonse sou rezo sosyo, se manje nèg la ap chèche wi. E manje nèg la ap chèche wi. Ayisyen gen rezo sosyo men yo pa konn itilitel, yo pa konn ki tout travay rezo sosyo a ka fè. Nou prefere detwi youn lòt sou rezo a. Menm nan mitan atis yo gad kiman nou itilize rezo sosyo. Youn ap voye pwen sou lòt. Olye pou lòt la kanpe pou l fè bèl mizik, bèl albòm, youn ap choute sou lòt. Tankou se sa ki endistri mizikal la, yon bann salòp. Eben nan peyi Nepal gon egzanp ki fenk bay. Menm jan sa te fèt nan peyi Sri Lanka. Ayisyen toujou ap pran egzanp. Lè w wè Ayisyen ap pale yo toujou pran Ibrahim Traore mete devan. Yo toujou pran egzanp ki te pase nan tèl peyi mete devan. Men yonn poko pare pou fè sa k dwe fèt la. E m ap toujou repete. Nou an Ayiti, tout otan, Ayiti son fanm kansent, e l gen 9 mwa depase, li lopital, gouvènman an ap ba li tout sa l bezwen pou medika, kòm medikaman pou fanm nan pa pouse. Men nou menm pèp la, nou konnen doulè a, se nou k anba doulè tranche a. Se nou ki anba doulè kase le zo a. Lè yon fanm pa ka pouse yon pitit, tout moun ki fenk antre nan medsin konnen sa pou fè. Tout moun ki nan sèvis matènite, lè yon fanm pa ka pouse, li gen difikilte pou l pouse blòk operatwa konnen sa pou l fè. Ayiti a bezwen doun operasyon. E nou wè lè operasyon sa fèt lapolis oblije mete kòl akote. Paske lapolis viktim tou. Yon polisye, se yon polisye kap touche 30 mil goud ou jodi a pou pou sak pi byen touche yo. Gen polisye k sou 6 mwa lak poko janm touche yon goud nan men leta wi. Men leta ap byen pase. Leta ap byen mennen. La verite jodi a sa ki gen nan peyi a fèk omwen gen operasyon ki fèt. La douane nou wè la se la douane ki kenbe vye leta malpropte sa nou gen la la douane dwe fèmen son asosyasyon malfeteur asosyasyon gang son asosyasyon volè nou tap tande jan ralph gracia ki tap pale talè a ki tap di men apati de kisa yo takse yon moun on 15 pousan on 6 pousan sa k esplike yon moun achte an an machin s mil dola ameriken etazini epi la douane mandel 2 milyon goud poul dedwane l. E nou wè prèv yo tout jounen. Nou wè prèv yo tout jounen. La Douane Okap la son asosyasyon malfetè ki ladan l. E si la polis la, si leta te vle konbat gang, yo konnen ke se pa Vladimir Paraison yo tap vin avè l. Yo konnen pou konbat gang, fèk nou koupe sous minisyon gang lan. Men nou la nap fè tenten, nap fè gagòt, epi Dominik ap griyen dan sou nou. E malè pou Ayisyen kòm si pou n ouvri dyòl nou kounye a pou n ap di Dominiken, Dominiken. Yo fout pi pwòp pase nou. Nou se salòp nou ye nan peyi a. E gen twòp sitirans. Kòm si Leta a pa ka tounen yon espas pou moun vin vòlè sèlman. Popilasyon pa jwenn sèvis, Leta. Leta pa egziste ankò. E leta ou tande pa egziste. Leta pa gen anyen l egziste ladan l non. E tankou m ta ka di w se yon bann moun nan popilasyon an, tout moun ap viv jan yo vle, jan yo jwenn, jan yo pito leta pa la. Gon sèl randevou leta gen, se vòlè, se konte lajan, veye kote lajan ap soti. Ou pa wè batay ki gen pou dwàn nan peyi a? Ou pa ki batay ki gen pou la dwan nan peyi a? Men lè wap tande Jean Gracia Eric, Jean Ralph Gracia padon, jan l rele a, nou wè misye tante vin defann vòl ak kòripsyon kap fèt anndan la dwan. Misye ap di w, e si, si w achte yon machin e pou 2000 dola ameriken o Zetazini, la dwan se 15 pousan nan pri machin nan la fè w peye. Misye konnen se pa vre. Ou achte machin nan pou 2 mil dola, ladwàn gen dwa mande w nenpòt 7, 8 mil dola meriken pou dedwane l. Men jodi a, jan w t ap tande nouvèl la, ou te fin panse se nan peyi Dayiti? Kòman fè gen yon bidjè anpil milyon dola meriken pou le parleman ayisyen? Ki kote palman ayisyen an ye? Jiskaprezan gen gwo lajan wi k ap bay pou palè nasyonal. Sa pa yon nasyon n ap regle nan peyi a. Gade neg yo ap mete kob nan bidjè kote ki pa itil peyi anyen epi gade edikasyon pou nou wè gade wout gade ensekirite a epi neg yo pretann ke le peyi va byen ke sa va trè byen pour madam la markiz. Il fo yn operasyon durjans an Ayiti. Ayiti a bezwen dèt opere en aktyèlman Ayiti twouve l sur le ban dè zakize. Gade tout bagay tout bagay klè nan peyi a jodi a men nou wè Alyk Didier Fils-Aimé olye misye mete grenn li nan tay li pou l wete peyi a nan sa l ye la paske se li k gen machin leta nan men l Atravè vizyo konferans, Le Salopard ki lè li li fè yon diskou pa vizyo konferans nan konsèy sekirite nasyon zini kote li deklare ouvètman adyo menm deplase misye pa ka deplase paske misye gen dwa deplase epi li rete deyò nèt atansyon wi gade mesye yap diskite sou ayiti wi premye minis lan pa ka vini paske li pè pou yo pa revoke li de do l. E se pa nenpòt ti diskisyon, se konsènan rive yon nouvèl fòs nan peyi a. Nèg yo pran peyi a pou yon bwat jwèt, nèg yo pran peyi a pou yon tenten nèt ale. Nèg yo pran peyi a pou yon tenten nèt ale. Eben, jan nou t ap eseye eksplike l talè a, jan nou t ap di l talè a, genyen anpil traktasyon k ap fèt pou ke yo chanje fòs la, e Aly Didier Fils-Aimé li menm, li di l dakò. Akayè! Klima sanble poze pou kouwè n ap pale la. Depi yè swa gon rafal kout bal ki t ap tire antre fòs otodefans jèn Archelois yo monte nan tèt kole ak lapolis. Dan nou te tande deklarasyon majistra Akayè a, misye te mande èd onivo de lapolis nasyonal, èd onivo de la direksyon. E general de la polis Bakop pou akayè paske si nou kite akayè tonbe nan men gang yo Ebyen definitivman gang yo se peyi a nèt yap pran Paske pa bliye aks santral pou antre pòtoprens se atravè akayè Ebyen nan moman sa genyen Ebyen nan moman sa, genyen sa nou rele yon kalm aparan nan vil Akayè, anpil mal fwa tonbe, gen viktim nan kan oto defans lan tou, men viktim poko sinyale o nivo de la polis, ebyen sa se rezilta mesye dam afrontman antre gang e fòs de lòd ki te genyen depi yè swa e jiska mitan jounen sa nan vil Akayè ki se ke tout moun konnen kòm etan la site de lendepandans. E nan Mirbalè, gen delege depatmantal la, Mèt Okseyan, li deklare ke lapolis rekipere 70 pousan vil Mirbalè nan men bandi yo. Bon, moun Mirbalè nou menm k ap swiv nou, nou kapab toujou opine, nou kapab toujou bay detay, èske nou wè nan 70 pousan sa, èske gen 70 pousan moun tou ki retounen lakay yo? Èske se pa yon espès de voye monte Antouka, daprè delege depatmantal Sant lan, Mèt Occean, li anonse genyen lapolis ki kontinye ap batay avèk bandi e sa pèmèt polisye yo gentan rekipere 70 pousan nan teritwa ki te gentan tonbe anba men gang yo nan Mirbalè. Kidonk nou ka konprann ke leta ou wè kap bay yon leta se pòz leta pran. Leta pa gen kontwòl anyen, leta pèdi kontwòl tout bagay. Sa ebyen nou wè bò kote boubou Reginald boulos ebyen nou pa konn sak pase boubou ebyen misye nan pwoblèm pi rèd misye tèlman nan pwoblèm nou aprann nou pa konn sak rivel misye deside pouswiv segretè deta ameriken an an palan de Marco Rubio misye deside trennenl devan lajistis donk dosye a pran lòt nivo la kounya la se pa yon kesyon de ICE se plis yon kesyon de prizon federal medam mesye. Boulos met tèt li nan pwoblèm pi grav. Brèf, nou pral detaye pou ou nan kèlke segond, men avan sa, ban nou deja salye Pradel e Salomon. Mesye, bonswa, bonswa, bonswa.
Bonswa Jimmy, bonswa Salomon, bonswa ansanm avèk tout zanmi moun afè Bon TV yo. Ebyen, n ap gen pou n kapab ba ou kèlke enfòmasyon ki sanse. ap domine aktyalite a ebyen o nivo de peyi e dayiti ebyen nap diw ke enfòmasyon gen ministè travo piblik ansanm ak popilasyon nan zòn solino yo tanmen yon gwo netwayaj jodi madi 9 septanb 2025 lan e genyen tou premye minis ayisyen an ki reafime angajman nan lit kont gang yo e soutyen ebyen transfòmasyon. Ebyen MS la ebyen an fòs de represyon e de gang. Genyen tou avoka Magalie Habitant yo akize otorite yo de neglijans aprè avc ebyen an detansyon ebyen Magalie Habitant ki li menm ki e fè avc ebyen kote ke avoka l yo menm yo kritike otorite leta yo. Lòt enfòmasyon nap genyen poun kapab devlope pou ou kominote dè karayib karikòm ki pran nòt avèk gran enterè e antisipasyon resan depo pwojè rezolisyon Konsèy Sekirite Nasyon Zini ebyen pa detantè di stilo. Vwala, enfòmasyon sa yo ansanm avèk lòt ap fè la une de l'actualité yon lòt fwa ankò. Bonswa Salomon!
Bonswa Dini, bonswa Pradel, nap salye tout entènot moun afè bon TV, nap salye tout ayisyen kap koute nou atravè mond lan, nou trè kontan pou nou te lakay ou jodi mardi 9 septanm 2025 an, wi bonswa Pradel.
Wi yon lòt fwa ankò nou salye tout zanmi yo, son plezi pou nou menm nou kapab enfòme yo, ebyen enfòmasyon nou prale dirèkteman Ebyen o nivo de Akayè, ebyen nap do ke o nivo de Akayè kote ke genyen ebyen popilasyon an nan zòn Akayè ki yo menm ki te kenbe ebyen mesye ebyen viv ansanm yo kote ke yo te arive ebyen sezi e 2 machin te genyen nan yo ki boule ebyen depi e yè ebyen mesye yo menm yo kenbe zòn nan ebyen se pa. de e batay ki pa gen e ben ap do ke te gen majistra akayè a ki li menm ki te mande e ranfò e ben pou zòn nan e ben e nap do o nivo de bèlsi akayè apre plizyè etan e chanj kout bal e te gen yon ti kalm ki te enstale nan zòn bèlsi malgre sa popilasyon an kontinye ap viv nan gwo enkyetid selon enfòmasyon ki rive jwenn nou. Ebyen nap diw ke gen yon bakòp inite CIMO ki te deja sou wout pou ranfòse dispozitif sekirite nan zòn nan, ebyen sitiyasyon ki te rete e frajil e li ka toujou ebyen kontinye evolye. Ebyen genyen tou e o nivo de ebyen e enfòmasyon e o nivo de bandi yo ebyen nap diw ke vè 4 è 25 la la te gen 5 pikòp UVD ki soti nan baz Izo ebyen yo te vin bay ranfò. Ebyen pou atake Akayè bandi yo vini ak tout efektif yo se pa 2 kout bal e nan zòn Bèsi ebyen anpil moun ap poze tèt yo kesyon ki kote ebyen bandi yo pase sou wout nasyonal la ebyen pou bandi yo ap pase la ebyen pou ke lapolis sen li pa gen kontwòl ebyen nou aprann tou ke moun Akayè yo ap mete plezi ebyen sou ebyen bandi Jeff Kanaan yo. Ebyen nap do ke pèp la li menm ki ap defann ni ebyen yo menm yo kòmanse ebyen mete ebyen kichòy ebyen nan men bandi yo ebyen depi ou tande e batay la ebyen genyen wout nasyonal la ki sanse bloke machin pa ka soti nan gran nò ebyen pou rantre nan kapital ayisyèn nan se anwo pa monte anba pa desann ebyen nap do ke se bandi yo ki yo menm ki kontinye ap batay ansanm avèk ebyen popilasyon an ebyen nap di w ke o nivo de e plizyè e sitwayen akayè ebyen yo menm yo di ke yo pap tolere ke mesye yo vin fè ki sa nèg yo genyen nou konnen ke te genyen e 2 machin bon nèg yo pa fè machin se machin yo vòlè ebyen ebyen popilasyon li menm li te arive ebyen sezi machin sa yo ebyen depi yo fin kenbe sezi machin yo ebyen mesye yo santi ke yo menm yo e se yo ki gen pouvwa, se yo ki chèf, eben yo menm yo pa gen lòt bagay yo gen nan tèt yo, eben se wè kòman yo kapab kraze Akayè, eben n konnen ke moun Akayè se prèske menm jan ansanm avèk eben moun nan Latibonit kote ke yo menm yo pap lese bay, eben n ap di ke eben e nan minit ke n ap.